Bonswa tout moun sa kap fèt sa kap fèt jodi a nou tounen back pou yon lòt emisyon ke nou konnen ki rele deja katèl pam nou vin nan katèl pam jodi a pou nou kapab pale de yon pakèt bagay nap pale de sitiyasyon ekonomik peyi a nap pale de sa ki pase nan mond lan sa kòman nou wè mond lan kòman jèn yo ye sitou nan peyi pa nou ki se ayiti mwen menm mwen son ayisyen natif natal mwen fèt ayiti mwen grandi ayiti mwen al lekòl ayiti je bokou vwayaje an menm tan tou mwen se yon aktè dansè chantè komedyen prezantatè tou jan ke nap gade a la M dekouvri tou ke mwen gen yon lòt talan ki se prezantatè, m kapab fè prezantasyon trè byen. Donk, jodi a nou tounen pou yon lòt emisyon. Emisyon sa nou tounen jodi a ansanm avèk li la, n ap pase sa la, men nou pa vrèman gen yon envite nan emisyon an la ke mwen vrèman sad pou m di w ke m pral sou plato m nan pou kont mwen. Dènyèman nou te ansanm avèk frè m. Katèl Pam, jan emisyon an rele Katèl Pam, nou t avèk Katèl Pam ki se Ted Desrosiers. Ted te ba nou yon bon advice, li te ba nou yon bon, li te esplike nou egzakteman kòman reyalite a ye lakay, m te poze l kesyon èske l ap tounen lakay. Ke li menm tou li te di ke depi gen sekirite l ap tounen. Dirijan yo pran nòt paske se sa Ted mande, li mande pou gen sekirite nan peyi a. Depi gen sekirite nan peyi a, jan ke nou wè tab la se drapo Ayiti, Ayiti, podyab Ayiti, Ayiti se manman nou li ye, Ayiti se manman nou li ye, Ayiti bezwen sekirite li menm tou, Ayiti bezwen pou pitit li chita sou tab la pou l ap gade. Ap viv aletranje oubyen ki ap viv an Ayiti. Ayiti li vrèman difisil aletranje pafwa tou li difisil pou moun ki fenk desann nan yon lòt peyi. ki poko konn 1 li poko konn lang nan dezyèmman li poko konnen kòman peyi a fonksyone twazyèmman moun nan kapab se nan peyi a li pa gen papye li pa kapab travay sa son pakèt bagay li ye tou oubyen ou kapab chache travay 4 w ap chache travay ou pa kapab jwenn travay 5 gon pakèt difikilte ou kapab desann ka yon moun li mete w deyò gon pakèt moun ki pa san gon pakèt imilyasyon ke nou kapab pran nan lavi nou antan ke pèp ayisyen, antan ke yon pèp ke nou ye, bon li pa sèl, li pa sèlman nou menm antan ke pèp ayisyen ki swiv sa, men mwen menm antan ke yon ayisyen m mete pye m deyò nan kominote a pou mwen pou m pale ansanm avèk tout moun, whatever de moun ke w te ye a, ou mèt te nan yon lòt relijyon, ou te vodouyizan, ou te pwotestan, mwen menm mwen ap mache ansanm avèk vodouyizan m yo anpil. Donk whatever de religion pa ou menm ou te ye ou kapab pran ti sa map pote pou ou a just prann. Pandan se tan map envite nou nou pral pran premye poz nou epi nap tounen. Sa kap fèt, sa kap fèt, sa kap fèt, sa kap fèt. Byenvini avèk YouTube channel mwen an. Sa se channel la, sa se bon grenn nan. Pral gen emisyon k pral lage la, pral gen konkou chante ak pral lage la. Donk ou menm ki fenk parèt sou. Ou menm menm, ou menm, ou menm, ou menm kap gade m nan la. Ou fenk parèt, ou poko subscribe? Pa pèdi tan w. E subscribe avèk chanèl la oubyen abone avèk chanèl la. Epi, ret tann sa kap swiv yo. Epi, pow! Yes, nou sòm de retou aprè la poz. Map raple nou, nou stil toujou sou Katelpam. Aswè a la, bon. Nou te gen yon premye pati show a, nou te ansanm avèk Renit nan Instagram. Epi kounya la, nou vin gen mwen menm la pou kont mwen, mwen pral fè yon ti kominike ansanm avèk nou pou m di nou, jèn ayisyen, nou pa bezwen dekouraje. Pran kouraj. Avan sa, M anvi salye sponsor, m anvi salye de twa moun ki vrèman chè ansanm avèk mwen. M ap salye manadjè mwen tou. M ap salye moun ki abiye mwen pou aswè a la, ki twouve ke mayo sa t ap fè m byen, ki te voye m senp, ki di m se mont sa pou m mete. Donk, m ap salye Elzando Repetando ki toujou la ansanm avèk mwen epi m ap salye manman m, sè m, frè m, Mayerline Louise Arcelico, I love you sister. M ap salye tout lòt fanmi mwen, la famille Joachin, la famille Jean Baptiste, m ap salye tout moun nèt an jeneral, m gen yon nouvo frè la kounya la ki se Bless of God. Donk. M ap salye ou menm tou piblik la, ou menm k ap gade videyo a tou. Ou kapab gen yon pakèt moun ki ban mwen kritik pa yo, gen yon pakèt moun ki di m ke yo yo pa pale angle men yo eseye konprann. Donk, m ap eseye pou next show m ap fè a, m ap eseye wè kòman m ap kapab fè jwenn yon jan pou m kapab tradui chak grenn mo k ap sot nan bouch mwen pou nou. Pap gen pwoblèm paske map vle pou tout moun konprann sa ke map di a se pou tèt sa nou rele show a katèl pam nan katèl pam nou pa vin jwe nou pa vin fon pakèt bagay se katèl nou vin fè se vre nou vin pote amizman nou vin pote love nou vin pote sak rele renmen nou vin met renmen nan kè moun antanke ayisyen epi nou vin motive pèp lan pou pèp lan al lekòl, pou nou menm ki pa al lekòl la, m ta swete nou al lekòl, pou lè nou tande yon rimè k ap sikile nan peyi ankò pou nou pa pran bagay yo alejè konsa. Ou menm ki gen pitit ou toujou voye li lekòl, epi se sa ke mwen menm mwen kapab di ansanm avèk nou jodi a, donk babay non mwen. Non pam se Jean Baptiste Bouch Valzao, mwen se animatè cho a, sa se chanèl pam li ye tou, ou menm wap gadel la ou poko abòne avèk chanèl la tanpri fè sa pou mwen epi toujou gade li epi lè w fin abòne w fin klike abòne epi sonnen al nan ti klòch la ekri tout. Donk medam e mesye ou menm kap gadel m pa konn ki kote ou ye nan ki peyi ou ye etazini kanada la frans meksik um dominican republic ki di sendomeng ayiti cheri pam peyi pam kotem fèt mwen leve mal lekol mwen son ayisyen natif natal donk je bokou vwayaje mwen wè aletranje kounya la mwen abite nouyok donk. Yes, nou pase nan stad kote mwen pral chante pou nou an la kounya la. Se toujou ansanm avèk nou, frè nou, Zao. Euh, prete m zòrèy nou epi nou pral chante pou nou Latibonit. Latibonit o!

Donk, se konsa. Wi, mwen menm egzakteman, mwen son moun ki renmen chante anpil, depi lèm ti moun, jan ke nou wè a, m ap fè tout sa yo, m toujou ap chante, m toujou ap danse, m toujou ap fon pakèt bagay, m toujou ap eseye fon pakèt bagay pozitif. Donk, sa se vreman moun yo rele Zawa, Se vreman moun yo rele la tè tranble a. Se vreman moun yo rele wi. Ou jwenn non la tè tranble anpil moun ap mande koman m fè la tè tranble. Mwen son moun ki inisye kanzo. Mwen son yon ga sogwe. Se sak fè mwen rele konsa. Donk ki sa ke m kapab di anko. Chantè, dansè, ekriven. Ah m pa pral di ekriven anko. Konpozitè paske mwen konpoze an an prop mizik pa m. Se mwen ki ekri yo. Se mwen ki chante, mwen met melodi, mwen fon paket bagay, m just pa konn jwe, m pa konn jwe enstriman, men nou degaje nou ase trè byen epi kisa ankò bon ou menm kap gade video a ou se fans a ou rouj.

this is me, se toujou Zao, Zao um kap fè yon pakèt bagay, Katel Zao kap fè yon pakèt, nou renmen travay ke mwen fè, mwen di nou mèsi, mèsi, mèsi, mèsi, nou gen nou nan kèm, donk uh one love guys. Wi, wi, wi, sa se youn nan. Chante ke mwen renmen anpil. Donk, m kapab fè nou konnen youn nan chante Danbala ke m renmen anpil. Nou kapab tande li, li pa vrèman bagay. Son chante ke Danbala, nou se Ayisyen, nou se, nou sipoze respekte kilti nou. Son chante ke m renmen anpil. Map pataje l ansanm avèk nou epi m pa konnen, m pa konnen, I don't know, I don't know what's going on, so M pa la wè do la soso m ap wale.

Merci d'être avec moi. Mèsi paske w te gade live la. M ap envite w kontinye gade videyo yo. Lè m lage yo, klike like epi gade yo epi Za ou la! Donk, mèsi a vou. M renmen nou anpil. Nou menm k ap sipòte m, nou menm ki toujou ap abòne avèk chanèl la. Mèsi, mwen vrèman apresye sa. Donk. Nap wè pou yon lòt emisyon katèl la. Katèl pam, katèl se lajwa, se lanmou, se renmen. Jan ke mwen di nou an, pa gen diskriminasyon paske se katèl la, se la nap jije tout bagay yo nèt. Mèsi, mèsi o gran piblik, mèsi tout moun ki gade, mèsi tout moun ki renmen, mèsi pou tout moun kap fè vye kòmantè yo tou, mèsi pou moun kap fè bèl kòmantè yo tou, mèsi. Pou chak grenn nan nou menm ki panse ansanm avèk mwen, ki panse avèk sa ke map fè, nou kapab di ke m pa chante byen bon. M jis ap lage yon fun la. So, m pa chante byen, m pa chante byen pu. Nap ede m vanse. Donk, m ba nou randevou pou yon pwochen nimewo de Katèl. Mèsi.